31 senk li, li fabrike 0 sis li, li fabrike 6 dis li, 6 douz li, sètadi leta a byen ame. Sa tradui ke li ap fon presyon sou sektè prive an pou l fè plis efò. Non sèlman pri materyo l yo, fò l ka rive desann yo pou yo vin nan pri nòmal, vrè pri an, pri dominiken pa egzanp ap vann li an, sinon leta ap fabrike afè l pou kont li. Donk li pèmèt mwen wè tou.

ak fason materyo yo prepare nan izin nan. Nou twouve nou nan kwizin wout la, se la nou pwodwi tout materyo pou n al mete sou wout la, jan minis lan sot di l la, ni 31 5, se la nou pwodiz yo si 6 10 pou nou fè asfat pou n al mete nan moman an ou wè n ap pale la. E jan pou m di w la, se yon wout ki pa janm kanpe, n ap travay chak jou pou n ka fè pwojè sa a vini yon reyalite. E n ap vanse, jodi a se asfaltaj n ap fè nan Kokoye pou nou antre nan bouk Gwomòn.

nan jou k ap vini yo. Pandan nou kòmanse l nan pou evite yon soulèvman, sa kreye yon ti pwoblèm avèk bid ki ale alankont de nòm Bank Entè-Amerikèn de Devlopman yo. E nou vin wè kòman travay la ap avanse, e tankou m nan diskisyon avèk yo, m montre yo nou te oblije kòmanse, paske pa bliye nou menm wòl wòl gouvènman an e prezidan an, se bay popilasyon an sèvis swivan bezwen yo, tout an respektan lè règ de l'art. Pase. Popilasyon an pa bezwen konnen èske e trezò piblik, èske son ajans entènasyonal don bid kap finanse l, li te mande prezidan wout, prezidan an di lap bal wout, li te bezwen wout lan fèt. E lè nou wè yo kòmanse soulve, piske yon bòn pati nan latibonit lan kòmanse fèt e moun depatman de nòdwès wè pati pa yo pa rekòmanse, enben nou te oblije rele direktè odiven vin kòmanse pati sa a pou nou. e kounye a se nan diskisyon sa nou wè nou ye nou vle vin wè kòman l ap avanse ladan yo e kòman n ap trete avèk bid pou bid toujou akonpanye nou san ke nou menm pou otan nou pa kanpe travay la. N ap avanse e fòk mwen di w rive sou dalou a lotbò a rive sou dalou a kote dalou a ye nou gen 1 pwen 6 kilomèt e n ap travay sou 1 pwen 6 kilomèt la e nan jou k ap vini yo pou n met asfat sou twonson sa. Aprè komin Basen Ble, delegasyon an te ale nan vil Pòdepè ki gen travay drenaj k ap fèt pou kouwè li a nan komin lan, tankou nan wout 3 rivyè, pis aviyasyon ak labèl plas epi Dewoulen. Seri travay sa yo se pou pwoteje vil la kont tout risk inondasyon. Responsab TPTC yo ap reyalize travay sa yo sou anviwon 3000 mèt lineyè, sa k ap pèmèt dlo a jwenn kote pou l ale. Vil Pòdepè an se reyabilitasyon sistèm drenaj lan. Ou wè gen 2 gwo kano ki ale dwat nan lamè lan, se. Kanal sa a se kanal Dewoulen an avèk kanal Chan Davyasyon an. E lòt kanal yo ki vide ladan yo, yo menm ki pran dlo an k al transpòte l nan lamè a. Donk m estime ke Angelo ap fè yon trè trè bon travay. Mwen kwè ke finalman Pòdepè jwenn chans li, depi sistèm drenaj sa fin efektif, e ke vil lan pral bèl. Donk e sitou nan e nan gran ri an, li fè 3 dalo ki tranzite pran tout dlo an, travèse dlo an. M kwè finalman e moun Pòdepè pral viv byen kèlkeswa peryòd lan, peryòd lapli ou peryòd sechrès. Yo te gen yon pwoblèm lè peryòd lapli twòp dlo. Lè peryòd dè sechrès twòp pousè. Donk finalman e lanj è veni di syèl. Chak fwa lapli tonbe Pòdepè te toujou inonde. Gen de lè lekòl pa ouvri. Gen de lè mache pa fonksyone. Jisteman e nou te ale n te gade travay yo. Nou te poze pwoblèm yo ansanm avèk minis lan e ke tout dispozisyon pran. E avantaj nou gen avèk minis lan ki la pratikman se mwen dè mwa ke l retounen ke l vin ban n boustè. Efektivman n ap avanse sou dewoulen ke kote n ye a la. Sou 514 mèt lineè, pratikman pawa masonri yo fini. Aktyèlman, si nou konstate ke nap fè radye yo e ke nap fè jwen yo. Nou fè dè ouvraj de travèse sou 5 ri transvèsal. Kanal la Bèl Plas sa, pratikman se te yon zòn ki pratikman se se m te kab rele se yon veritab deluj chak fwa lapli tonbe ke l inonde tout moun yo e se li ki bay tout labou ki genyen. nan santre vil la. Aktyèlman nou avanse avè l e nou fè pli de 300 mèt lineè. Aktyèlman n gen yon dalo ke n ap fè sou li. E finalman gwo koze a se l'avenue des trois rivières ki se l'avenue ki pi enpòtan. Se rantre vil la, se fasad vil la ki te lan yon sitiyasyon ke n te kapab di se te l'avenue la pli lèd e ke tout dispozisyon pran. Jisteman se poutèt sa minis lan la ke li pral valide de travaux ke nou fin travay sou li. Se poutèt sa bi vizit la sitou pou ke ofisyèlman ke nou kapab prezante yon makèt an 3 D kote nou di Avni 3 Rivyè la men kòman l ap ye. Travay sa yo k ap reyalize nan depatman Latibonit ak Nòdwès dwe pèmèt abitan k ap viv nan rejyon sa yo evolye nan pi bon kondisyon, daprè responsab yo.